Doktè Gabo, gon nouvèl cho kap sikile lan kominote a sou pwogram Family Reunification Parole Process. Nou konnen depi gon nouvèl cho konsa, tout moun ap mande kote Doktè Gabo ye pou vin pote limyè pou yo. Kisa w ka di nou jodi a sou pwogram Family Reunification Parole Process la? Alright merci merci Ronald e nou konnen premyèman bonjou bonjou bonsoir e semèn sa nou preske wè chak jou paske tèlman gen bagay kap pase e nou konnen se job pa nou pou ke nou pote nouvèl yo tonbe nouvèl yo ba nou sitou lè yo fèk tonbe so nou sonje depi lè nou tap batay avèk kesyon pwogram e ke nou rele pwogram imanitè la oubyen pwogram Biden nan youn nan lòt aspè ke nou tap travay pou ke yo te kapab remete an aksyon, se sa ke nou rele The Haitians Family Reunification Parole Process Program nan. Sa vle di ke depi an 2014 nou konnen ke pwogram sa te kòmanse, ki bò ke li pèmèt ke si yon fanmi, yon sponsor te aplike pou yon moun, e ke. e nan fòm nou rele I-130 lan, yo te aplike pou moun nan e ke yo konfime moun nan ke yes, yo resevwa aplikasyon an e ke moun nan ap tann, paske ou konnen pwosèsis sa dèfwa l pran anpil tan, pou sèten 5 an, 10 an, etsetera. Depi an 2014, yo te pèmèt ke olye pou moun nan ap rete tann pou ke l resevwa viza l pou l rantre isi Ozetazini, Li ka rantre pa bò isi, vin rankontre ak fanmi li, vin tann viza a pa bò isi. Depi mwad Juin, yo te pwomèt nou ke pwogram sa a tap vin efektif pou Ayisyen. Nou wè ke li te efektif pou diferan lòt nasyon, men nou potko wè pa Ayiti an. Donk jodi a, bon nouvèl ke nou pote pou ou, paske sitou pou ou menm ki ap tann pwogram Biden nan ki poko ka jwenn rezilta pandan se tan, Manman w, papa w te ranpli pou ou, ou tonton, ou matant te ranpli pou rezidans pou ou, bòn nouvèl la se ke a pati de demen, a pati de demen pwogram sa a ap vini ofisyèl pou lè Zayisyen. E m panse se yon gwo nouvèl li ye paske nou konnen ke depi yon moun nan peyi a, se yon manman, se yon papa, se yon matant, se yon tonton, ou toujou aplike pou yon moun an Ayiti e ke moun toujou sou rezidans. Nou konn sa. Depi w ap pale de Ayiti, moun toujou sou rezidans. So. Apati de demen 11 out lan, nan menm aplikasyon I-134 a ke nou t ap fè la kounye a pou Biden nan, nan menm aplikasyon an, ou kapab, si w se yon sponsor, ok, ki te aplike pou moun, ou kapab al itilize fòm sa a pou ke ou kapab mande pou fanmi ou yo vini tann viza yo isi an. Sèl ti pwoblèm ki gen ladan l pou le moman, Se sur envitasyon. Pa rapò a I 134 A ki bo Wonique ale, Wonique mete aplikasyon an, men pou Program de Family Reunification nan, se yo menm kap envite w epi ou menm ou pral sou menm fòm I 134 A sa a pou ke ou mete dokiman w pou ke moun nan kapab antre. Donk batay ke kounye a kòm ou konnen se sa, se djòb sa nou fè, chak fwa, Gen yon bagay ki tonbe, si gen yon ti bagay ki pa klè nou al batay pou ke nou kapab fè l pase. So batay nou pral fè kounye a, se olye pou l fèt sur envitasyon, nou pral mande èske tout moun ki gen yon moun k ap tann rezidans, èske moun nan pa ka tou senpleman ale mete dosye an pou ke moun nan kapab parèt. Lòt bon nouvèl ki tonbe, sè ke avan Te gen yon limit an tèm de dat la, sètadi ke fòk ou te la apati de 2014 pou ke ou te kapab ale fè demand pou ke yo voye pitit ou ba ou, oubyen madanm ou, oubyen mari ou. Aktyèlman la pa gen limit, pa gen dat ditou, yo retire tout dat limit, sa vle di ke si jamè. Ou te aplike pou yon fanmi semèn dènyè la e ke w genyen e dokiman ke yo konfime ke aplike, you never know, yo ka rele w tou. Paske pa gen dat, yo retire tout dat limit yo, ki vin fè ke kounyè a plis moun pral gen aksè avèk pwogram sa. Se yon bon nouvèl li ye paske nou konnen, e se sa m ap di nou, pandan ke yon pòt ap fèmen, yon lòt pòt ap ouvri. E se sa ke e djòb pa nou. Pou nou kontinye, n ap fè advocacy pou ou menm, n ap batay pou nou wè egzakteman ki lòt pwogram ki kapab vini ki pou ranplase lòt. So nou konnen mwa dout lan la se yon mwa tèt chaje, paske ke disi semèn pwochèn nou pral tann pou nou konnen egzakteman sa k ap pase avèk pwogram imanitè la. Pandan ke n ap tann li an, nouvèl sa a tonbe e nou vle pou rejwi, paske ke nou konnen anpil nan nou menm nou gon paran ki te ranpli pou nou pou rezidans, nou gon tonton, nou gon matant ki te ranpli pou nou pou rezidans. So, a pati de demen, Li pa li pa jodi a non, apati de demen pwogram sa pral disponib, sa vle di ke yo pral kòmanse veye veye imèl ou, veye mwayen ke w te bay de kominikasyon veye l, paske ou kapab rete epi w jwenn yon imèl envitasyon ki di w ke ou mèt al aplike pou pitit ou ki an Ayiti, mari w ki an Ayiti, madanm ou ki an Ayiti, fanmiy ou ki an Ayiti kapab rantre atravè pwogram de Family Reunification nan. So, se yon bèl nouvèl ki tonbe la e nou konnen gen anpil, anpil Ayisyen ki pral, ki pral gen kè kontan, ou konprann, kòm mwen di ou, se sou envitasyon e sou nan menm fòm ke w abitye avè l la ki se I-134 A a ke w kapab ale, paske yo modènize. Se youn nan bagay ki. Enpòtan pou konprann avèk pwogram sa, yo modènize l, sa vle di ke pa gen kesyon voye papye, voye lèt, voye sesi. De bagay yo di sèlman se ke randevou doktè a, w ap oblije fè randevou doktè a ann Ayiti anvan w antre, epi dezyèm bagay se ke se lè w vini isi nan pò dantre an ke y ap pral fè entèvyou. Sa vle di ke ou pa p bezwen pou al nan anbasad, ou pa bezwen pè paske anbasad fèmen, ou pa p bezwen pou al anbasad, menm jan moun sa, moun k ap antre kounyè a avèk pwogram nan, se prèske menm, menm teknik lan. Ou ale nan fòm I-134 la, depi ou resevwa envitasyon an, ou ale nan fòm nan, ou ranpli dokiman ou, epi ou fè tès medikal lan, epi apre sa, ou jwenn mwayen pou kapab antre. E lè w antre, ou kapab aplike pou papye travay pandan w ap tann rezidans lan. Ok? Fò l klè pou w konprann, sèke se yon avantaj bab e moustaj, paske lè w antre, Depi w rantre ou kapab vini aplike pou kesyon work authorization pou ke ou kapab ale travay. M pa konn si gen ankenn kesyon pou mwen, paske m panse se yon bon nouvèl, apati de demen 11 out lan la pwogram sa pral antre an vigè. Pa gen ankenn kesyon? Alright. Men pa bliye, pa bliye, pa bliye, Moun mwen yo M wè chak fwa nap fè yon video se yon sèl kesyon nap poze Kote moun janvier kote moun fevrier Lè w rete fokis sou janvier fevrier wap pèdi w paka jwenn avantaj Fò w prete atansyon avèk lòt enfòmasyon nap pote Paske pa bliye pa gen yon sèl pòt pa yon pòt ki ka mennen w kote w gen ale a gen plizyè lòt pòt So prete atansyon avèk tout enfòmasyon ke nap bay yo paske li enpòtan Oh moun Florida yo pa bliye pa bliye moun Florida yo le 12 pa vre se le 12 Florida Gen yon gwo gwo event ke lap fè ki bo ke yap fè yon sort de job fair, yap mennen anpil anplwayè, yap mennen anpil moun vin ede bay sèvis nan Florida. Gade adrès lan ki pral sou ekran an pou w ka konnen kote pou w ale e ki dat ou prale, m kwè se 12 samdi demen an, ke yap nan Florida tout ekip Florida ap travay darach pye pou yo kapab pote sèvis pou ou, moun New York tou yo ap fè menm jan, epi pa bliye North Carolina nap vini paske nou konnen ou rele nou plizyè fwa, North Carolina trè byento nap sou ou menm jan avèk lòt kote yo. An nou kenbe la, pa lage, bagay yo ap mache, bòn nouvèl, pataje, pataje, pataje nou konnen se djòb sa pou nou fè.
A trè byento, mèsi. Voilà, merci beaucoup.